Map di tout ayisyen sa. Tout swe kap fet nan peyi a la li te gon joul te komanse ebyen li gon jou poul te fini. Ebyen nou menm nou pran dispozisyonn pou nou leve kanpe pou sa kap fet la la poul fini. Map di tout moun sa. Fè mesaj sa pase pou l rive nan zòrèy tout moun k ap viv Ayiti, kèlkeswa nan depatman ke w ye a. Lendi, si Dye ve, m ap repete pou nou ankò, lendi, si Dye ve, nou menm, avèk yon ekip, m p ap site konbyen moun ki gen nan ekip la, nou pran dispozisyon nou, kèlkeswa nèg ki nan Leta a, Kelkeswa neg ki nan leta konnen poun pa konn kay yo nap mache pran yo men sa mal a men nap mache pran yo grenadye alaso sa ki mouri zafè a yo paske neg sa yo mechan em bayo garanti kelkeswa machin leta kelkeswa machin ki gen plak SE ki pase nap boulel ak tout moun ki ladanl. Nap boule l ak tout moun ki ladan l. Manman pitit lnsyeve mare vant. Pa gen jwèt nan sa kap fèt la la. Paske nèg yo pran nou, nou menm pèp la, yo pran nou pou twal pye. E pa nenpòt mòp kap pase nan chanm lakay yo. Fòk sa te kòmanse e fòk li gon fen. E m ba nou garanti, mwen menm ak tout ekip mwen, n ap nan lari a, n ap sot deyò apati de sizè dimaten, kèlkeswa moun k ap travay nan Leta. Alò, m ap di byen, moun nan gen dwa ap travay nan Leta, l son ti malere, l son ti malerèz, men depi se nèg goch a brak yo, M ba nou garanti, depi n make kwaze avyon yo sou wout nou, pa gen lèse pase. Brile an sann. Depi n konn kay yo, n ap mare feso. Aswè a la, n ka al atake kay sa a, n ap nou pral atake l. Demen swa ankò, nou pral atake kay sa a. Depi n konnen l, n ap mache pran yo. E pou n tiye pifò nan nèg sa yo, paske nèg yo mechan twòp. Pèp ayisyen, n pa kapab ankò. Glòs du lap moute 12 dola, espageti ap vann 7 dola, ti mamit diri ap vann 22 dola mesye fòk sa kanpe. Digicel nou gen pou aranje w wap fè makak pran ti polisye mete devan devan biwo w yo fè kaka wap vann telefòn tèt nèg minit ap moute tèt nèg. Mete kat sou telefòn wap vòlèl ou menm avèk tout ap kidnape moun yo pa gen diferan fè ti kaka kòmsi fè zam rele tèt li revolisyonè revolisyonè kisa bon revolisyon bon ou son ou revolisyonè ou pa janm fè sa pou fè a mache pran nèg yo mache pran nèg yo e menm prè poum akonpanye nou avèk ekip mwen mwen gon ekip de 170 nèg la ki disponib pou sa. e poutèt sa map fè vòz lan m voye vòz lan pou n patajel mwen pa bay non m map ba nou garanti lendi nap konn kiyès ki ap pale la lè n kòmanse wè tèt nèg ap sote ak manchèt nèg kòmanse ap pran kout kouto nèg kòmanse ap pran bal nan mouda yo e nou menm nou prè pou n mouri nou menm paske seremoni bwa kayiman an son pakèt nèg ki te gen volonte ki te fèl ebyen menm san kouchon le lendi. Male avèti. pa tiye kokobe.
Pityone tèt nou madam mesye mwen klè sou sa al degaje nou mete bagay lakay nou mete manje lakay nou mete dlo lakay nou mache prese pou weekend sa donk demen al labank jodia al labank demen al achte chabon paske lendi grèv jeneral Mardi grèv jeneral, Mercredi grèv jeneral, Jeudi manifestasyon, Vendredi manifestasyon. Donk nap genyen pandan weekend nan poun kapab ravitaye n ankò. Donk si pa gon bagay ki fèt, enben lundi ankò lè w retounen wap tonbe nan menm bagay la ankò.